Nou di bonjou peyi m e bonjou kèlkeswa moun k ap tande m atravè lemond. Pase gen kèk bagay k ap pase ou oblije ou pa ka rete endiferan di fason pou w pa di de twa mo. Paske lè w ap gade sa k ap pase lakay nou, nou kapab di otorite, chèf nou, sa di moun ki plase di fason pou kapab mete lapè, mete trankilite ajenou, ajenou devan fòs ilegal Sètadi lè w gade entèvansyon pou fòs nan peyi nou, enstitisyon nan peyi nou di ki fason ki la pou ta mete lapè, mete trankilite, e fè la fèmen zye yo atravè sa k ap pase. Paske lè w gade yon fòs moun kapab pretan di ki ame kap toumen kap simen la la kap simen la terè paske se yo din fason kap fè entèvansyon pou kapab di popilasyon an tounen lakay yo pandan se tan pa gen yon kalm vrèman pa gen yon yon trankilite kote lòt ap di ke ou dwe d'une façon fè yon deklarasyon afin ke pou pèp lakay ou ka ka tounen pou kapab pou kapab mete la pè sa di enstitisyon nou yo menm yo yo ajenouye yo pa ka yo pa yo pa yo ann fè analiz otou de sa na konprann nou menm pèp ayisyen ki kote nou gade na kon na na wè pe e peyi nou nou son peyi d'une façon ki lage san otorite kote pa gen moun kap mete k ap ban nou sekirite, sa vle di se chak Ayisyen kapab nan moman sa ke nou rive ya di fason ki pou garanti tèt li sekirite, tankou jan m tande anpil jounalis ap di, ke li nan moman sa li rive pou chak grenn Ayisyen te kapab gen yon manchèt e yon zam nan kay yo pou yo ba tèt yo sekirite, pa rapò a jan otorite nou, fòs e ame legal nan peyi nou aji, li montre sa vrèman. Anben on fè analiz otou de sa ke nou pral tande la, na konprann nou menm pèp ayisyen ki kote ke n ye.
Menm nèg ak zam nan ka kòz li viktim. Lè n ap vin pale jounen jodi a, nou menm, kòm si, chwazi, nou rete, anprann, nou goumen ak Christa, anprann, Christa, anprann, vin ekate, anprann, Christa ekate blòk sa yo. Men, anprann, anojou, nou pa atake ti bwa. Anojou, men Chrisla a tèlman sore. Nou pa ka, nou pa atake Tristana nan Sourit. Nou pa atake Tristana nan Foutamar. E yon pwen nou gen brenn nou ka goumen, nou ka atake misye nan blòk sa yo. Men a lèd de popilasyon an, konprann, de moun k ap viv, nou menm nou fon retrè, nou fon repliye pou n remanye bagay yo. Si jounen jodi a la, Christa pa chwazi di yon mo avè nou, e pa fòt nou non. Christa leve gè l. Li pa chwazi ba n, li pa chwazi pou, konprann, pou n tounen lakay nou, pou n fon dyalòg, pou n tounen lakay nou. Sa e pa fòt, e pa fòt Tilapli non. E nou chwazi pale, nou fè plizyè odyo. Poukisa nou aprann Thage ta rantre nan maksibòm konsyans li pou l wè kisa l te ka fè pou pèp la se pou nou tounen lakay nou. Christian pa janm di anyen non. Men jounen jodi a la, n ap toujou wè w ap toujou tande w konprann. Ti lapli pa bon, e sa n ap toujou ka di. Paske w konprann tout moun konprann ap toujou ka apiye ekip yo, nou pa gen pwoblèm. Jounen jodi a la w voye jwe w. Nou fè konbyen jou nap goumen? Trelè te kwaze, tout ba, tout machin te kwaze. Kisa cha yo te itil nan twazyèm nan la? Nou wè cha yo te itil yon bagay? Cha, eske cha anprann jounen jodi a nou menm ki nan twazyèm nan, eske cha yo te ka enpeche nou viktim? Cha pat ka enpeche nou viktim. Poukisa anprann jounen jodi a la, Krisla anprann anojou e cha kap anprann, se cha kap bal sekirite? Se cha. ki ret la kòm konprann ki ki ret la kòm yon pwoblèm kap voye bal a goch kòm a dwat dèyè kiyès lap voye bal ou pa janm wè dèyè kiyès lap voye bal yo sa vle di ki la m panse polis la gon gon moun kap jere l li gon tèt m panse jounen jodia la m panse jounen jodia la tout sa kap pase nan twazyèm nan la m panse cha sa cha sa e nan baz li yo ta fè yo antre si yo prann lapolis la gon gon bagay lap di. a popilasyon an pou l di l wi. Men m pa kwè l te ka met sa, cha pou ki sa l met la pou l bay pèp popilasyon an sekirite? Men m pa kache ba l non si konsa cha sa yo rete, ret la pou jodi a fò ki sa pran responsablite l, bagay la dejenere lan men l, a mesye mwen menm m bay vag an chache yon solisyon menn pou n wè kòman n ka fè moun yo tounen lakay yo. Ou se yon chèf wi, pran responsab chèf ou Christa monchè. Ou pa yon ti chèf piti monchè Christa monchè, 30 syèk ou lan domèn manyen sa. Pou w ap tande w gen yon pran. Ou gen 23 zan, ou konprann, ou pral gen 22 zan, 17 an nan, 17 an nan, nan zam. Ou gen 17 an nan zam kounye a la, ou konn sa, ou konn ki sa zam fè, ou konn ki sa k gen nan zam, kounye a jounen jodi a, ou konprann, ou di w se yon gwo bout tonton chèf, ou di w ap fè sosyal, ou di w renmen, yon moun k ap fè sosyal la, ou se yon moun ki renmen moun, kounye a la ou pa ka di yon mo a popilasyon an, ou pa ka voye yon siyal bay leta, bay leta. pou nou wè kòman nou kwè nou ka nou ka antre nan kad dyalèg pou nou fon anprann pou nou wè kouman nou te ka fon lapè jous e goumen an vle bon dèske goumen an vle nou pa gen pwoblèm kòm nan do gen ranfò kap vini wap fon sèl pote boure pou pran tout blòk ou te pèdi yo se byen konte mal kalkile ti gason ou fè gwo erè lan vi w wi paske si w te konn sap te pare pou ou tonnè boule m ou tap fè lapè wè si w te konn sap te pare tonnè boule m ou tap fè lapè wè anou wè anou jou la. A no jou la, gen bagay m pa pale men li sipoze rete pèsonèl a mwen paske m wè ou konprann. Ou konn kou ou pa konn kache. Si w wè bagay la konprann, si w wè kòb ti bouda monnen sa a menn, konprann ti bouda monnen sa ou pran an menn, yon ti kòb menn. Sa yon ti kòb menn pou regle konprann, pou regle zafè pèsonèl ou. Ki sa w ka fè avè l ankò? Pou regle zafè pèsonèl ou. Paske konprann, se pa kòmsi se pa ede ou pral ede sòl dò genyen avèk ti kòb la. Si w te ka ede solda w genyen. M wè yon pakèt nèg m konn wè lan 1 ap mache tou sal, nan vaval tou sal, tout nan 17 nan 15 tou sal menn. Konprann ki pa menm pwòp menm. M panse tout kòb sa w ap fè pil kòb CAS yo, pil kòb wap antre yo gen bagay m pa bezwen menm pale lan voye moun se tout tout konprann la repiblik gentan konnen l deja. M panse konprann solda tap byen fre byen bèl wi. M pa pale solda e ti wonm a ti wonm ou tap ba yo bwe a Florida jounen jodia pou vin pou vin goumen pou pou entero w non e tou ti malere podyab ti malere ap goumen pa konn poukisa yap goumen yo cho pou yo goumen kounya lè nèg sa yo mete yo ap goumen konsa lap tiye moun konsa boule moun konsa yo gen rezon pou yo tiye moun pou yo boule moun menm tout moun wè kòmsi matisan 1 matisan 1 matisan 17. Tout moun wè kòman m goumen. Mwen m pa lach. M pa lach, m pa konn goumen m tiye inonsan mwen menm m pa lach. Lè m ap goumen m goumen a zam a nèg zam parèj mwen ki gen brenn nan mouda l k ap ban m bon kout bal m ap ba l kout bal tou. Ayè m pa lach. E moun ki lach e moun ki e moun ki inosan k ap tiye ou konprann k ap ou konprann e moun ki lach ap tiye inosan. Jounen jodi a la m tande nou konprann se ti mesye bon nou pa gen moun k ap kouri nan blòk nou m tande nou tiye sòlda ti laple nou tiye moun pou gran avin. Nou touye twa ti mesye sot Fontamara lakay nou ankò nou touye yo nou touye pou moun gran avin.

Mache yon bann inosan poun touye poun konprann poun di nap fè anprann nou sot tuye yon pil moun gran avil lè nou fèl alè nou fè nou panse bon kòm lanati nan nati t kont ou tou kris la anprann ou tuye twòp inosan ou fè twòp mal lanati kont ou fòk ou wè tou sou fòk ou wè tou jounen jodia la sou pa pozow Si w pa poze w krisay, ou ka p wè l. Ou pa p wè rès lane a. Tonnè boule m, mwen k di w sa. Mwen renmn ti lapli k di w sa tande. Mwen renmn kaporal la k di w sa. Ou wè depi w pa poze w, ou pa p wè rès lane a. Ou pa p wè rès lane a non. M sonje m di w sa wi. Fòk ou rive w wè e twòp e twòp ou fè twòp. Paske wè tout sa w fè pou jere ou pran ou pran pou jere. Talan politik nou yo pa janm okipe w. Ay tout moun ap regle biznis yo nou pa janm okipe w ou son papa ou pran nou son papa kidnapè ou fè manifestasyon kidna kont kidnapin pandan se tan w gen kidnapin nan kay ou nou tèt frèt nou poze nou tèt frèt sa vle di ke ou vle voye yon siyal ba lemond pou demontre se ou k pi bon nou pa gen pwoblèm pi bon. Paske ou bann zam baw yo se faktori ou fè avè yo. Bay zam baw yo se faktori ou fè avè yo pou onprann zam sa yo pou jere gwo magazen ou genyen, onprann gran faktori ou genyen yo, gwo gwo bout tonton lokasyon ou genyen yo, zam sa yo pou sa ou genyen yo. Sa vle di ke ou genyen onprann ou gen izin ou gen tout bagay menn gran ou gran entèprenè ou ye. Bay zam sa yo pou onprann epi ou bay biznis ou sekirite e pou sa ou genyen ou pa bandi. Jounen jodi a, m vle fè nou konnen kòm si, kòm nou t ap tande Louko Dezi talè a k ap di ou konprann, nou di nou pral atake ou konprann komisarya Lanben an ki se baz Udmo, se li ki se li ki fè nou pa atake Tibwa. Nou pa gen okenn pwoblèm avèk nèg nan komisarya yo non men n ap priye Bondye pandan yo vin voye bal sou nou sèlman pou n tonbe sou yo pou n pran yo n a tout linifòm lè sa ou konprann lè sa n ap konnen ou konprann. Te gen Igbo ki t ap ede Christa goumen. Men nou pa gen ankenn nou pa gen ankenn anyen avèk kòt nèg ki lanben yo. Nou gen pwoblèm a nèg lanben lè yo vin lè Christa vin mete nou lan abri vin tire ansanm avè nou. Se lè sa nou gen pwoblèm avè n ap priye Bondye konprann lè sa pou nou pete zòrèy li e lè sa n ap gen pwoblèm avè l. Men diran tan nèg la lan pòs lanben an nou pa konnen l nou pa gen pwoblèm avè l. Nou pa janm gen pwoblèm a nèg la menm. Sa vle di jounen jodi a menm ki enterè nou genyen nou pral atake Baz Edmond. Nou gen pwoblèm zam? Bon nou pa gen pwoblèm zam pou nou pou nou nou pral atake yon Baz Edmond. Ki pwoblèm nou gen pwoblèm zam menm? Bon chak jou nan lare chak jou nan lare nou pa gen pwoblèm a polis non menm se sa vle di ke se polis ki toujou gen pwoblèm avè nou e polis kap polis kap toujou gen pwoblèm ansanm avè nou lè fini se moun ki toujou gen pwoblèm avè nou nou pa menm gen pwoblèm a moun nou menm se moun ki toujou gen pwoblèm avè nou jounen jodia yon sèl grenn bagay m konnen m ka di men konprann popilasyon an fòk nou voye je nou pou nou wè kris la pa renmen nou tou.

Li k ekipere zòn li, nou pa gen pwoblèm ansanm avè l. Zòn an la, misye ka ekipere zòn li sou ke sou nenpòt lè l vle a. Men, a yon lòd a disiplin. Misye konprann gen yon dyalòg ki tonbe, misye ap toujou gen aksè, konprann, lan blòk li jan l te konn gen aksè yo. Paske nou pa konn, paske nou konprann deke ta gen yon min lò, yon petwòl nou pa t janm konnen, lè li t konnen l, l ap toujou gen aksè a petwòl li yo. Men komsi misye konnen yon pwen a zam li pral komsi konprann vin rezoud solisyon an la makache balo e byen konte mal kalkile paske jounen jodia la kristal sèl mayen li dyalòg li ye tjou lè w wè mwen menm komsi mwen menm ki wè kap mande w lapè a pa pè m pa w non m pa konnen m pa konn pè moun ou konnen m pa lach ou konnen tiga sòt non nou menm ou konnen nan ti nwè ti masansè tiga sòt non nou konprann nan ti masansè nou pa gen lach. Nou pa pè nou pa pè pran paske nou pa pè pran nou konn nou ka bay tou nèg la ka ba nou ap ba nou bal nou ka ba nèg la bal tou ou konnen nou pa pè pran bal poun bay ou konn sa trè byen nan ti masansen nou konnen nou pa lach yon sèl grenn bagay m panse si w te fon dyalòg pou popilasyon an tounen lakay li m panse w tap fon pi bèl bagay. M panse w tap fon pi bel bagay. Si w te mande yo ban pou ou konprann pou pil achitek tounen lakay li men pou pou leta pran responsabilite l pou pou mete w aseyisman pou l vin vide pou l vin vide yon 4 5 kamyon sab pou l bay konprann yon yon konprann yon mil sak siman pou moun nou te kraze kay yo nou fè abri. Ou konprann nou rache pòt yo, ou konprann nou t ale ansanm avè yo. M panse, se de sa nou te mande pou popilasyon tounen lakay pou vin repare kay yo. Ou konprann, pou leta te konprann pou n deke yon pwojè pou moun yo konprann achte sa yo pèdi, sa yo te posede. M panse ou t ap fè yon pi bèl bagay wi. Ou t ap toujou gen kapasite chèf ou, ou t ap toujou gran wi. Paske ou konprann ou t ap fè yon bagay ou konprann ki t ap itil popilasyon an wi. Men afè w ap di ou konprann.

Se yon kesyon de politik e de lopòtinite. Sa di se yon kesyon de kreye dezòd, kreye pwoblèm afen ke pou yo kapab kreye fòtin yo, kreye richès yo. Batay mete pèp ayisyen an di yon fason nan yon sitiyasyon deplorab. Pandansetan lè yo bezwen al pran plezi yo, swa yo janbe Sendomeng, sa ki yo vwayaje al nan lòt peyi, afen ke pou yo kap, afen ke yo menm yap byen pase, pèp la menm li lage nan nan malabwa, li lage nan salte a, san oken, san oken rekou. Sa di pèp ayisyen rive nan moman kounye a, ou sipoze youn fason oryante w e zye w vè e byen fikse zye w kote ke ou dwe fikse l, pase gen yon seri de moun kounye a e yo fini devan zye nou, nou pa gen rezon pou nou pale de yo, okontrè lè yo pase bò kote nou di fason ke nou te dwe sipoze kwape yo paske e gen yon pawòl granmoun toujou di, ou toujou e aji avèk moun ki ki ki panse pou ou, sa di pwovèb la di, ou chanje chemiz pou moun ki swe pou ou, sa di gen yon seri de politisyen kounye a lòske yo pase bò kote ou, moun sa yo si w te gen lòpòtinite se rigwaz ou ta pase nan pye yo pou w kale yo, paske sa w te voye al defann nan, sa w te voye doun fason ke pou yo al. e pote pou ou an retou a, se pa li ke yo ba ou, o kontrè, an giz yo ba ou yon fason pou yon byenfeyisans an retou pa rapò a vòt ke ou te ba yo, pa rapò a yon bilten ke ou lage pou yo, o kontrè yo deposede ou de richès ou. Imajine si sitiyasyon an prezante konsa, kay ou boule, kay ou sote, en ke ou pa ka fonksyone avèk aktivite ou deposede de tout de tout lopòtinite ekonomik, sètadi sa a se yon se se se men sa yo ba ou m kapab di yo ba ou an retou pa rapò a konfyans ke ou te plase nan yo a. Ebyen, a bon nou. Men n konnen si gran zansèt nou yo te goumen pou te ban nou libète, sa pa ka rete konsa paske gen moun toujou ki gen moun sa yo toujou k ap viv paske Ayiti gen pou l libere anba tout vye men mechan sa yo di n fason k ap k ap fè l pase move moman di n fason k ap fè pitit li gen yon move rega atravè lemonn antye. Ebyen. Mwen kite nou atravè mo sa yo, pèp ayisyen kouraj paske sa pa ka rete konsa, fò n delivre.